Zanmi, frè m ak sè m yo, se etid syantifik, kriminèl avèk legal anndan Bib la ki retounen lakay ou. Pa bliye, n ap swiv Kris pandan l ap rezoud yon gwo pwoblèm adorasyon, yon gwo bout tonton pwoblèm ki te genyen prè de mil an degzistans ki pa t ka rezoud E Kris te gen nan ajenda l pou l rezoud li. Li pa abòde pwoblèm nan nan kòmansman ministè li, paske l ap bouyi cho sa kote yo manje l. L ap abòde pwoblèm nan nan fen ministè li. Men Kris ap montre mwen menm avèk ou, se pa t sèlman yon kesyon adorasyon, men se t yon kesyon de kè ki te fè de pèp tèlman dozado, Youn te vle tiye lòt otou de yon kesyon dadorasyon. Kijan Kris pral rezoud pwoblèm sa avèk anpil siksè? Nan Jan chapitre 4, Jezi, nan finisman ministè li, rankontre lafam samaritèn. Pa bliye Lik 9, vèsè 51 a 56 te rive nan finisman ministè Kris, lè l konnen lè rive pou l kite latè. E Lik 9, vèsè 51 a 56, se te premye apwòch nan rezolisyon pwoblèm Juif ak Samariten. Rankont Jezi avèk fanm samaritèn nan nan Jan 4 Se yon rankont ki rive apre evenman Lik 9 vèsè 51 a 56 yo, dezyèm tantativ pou rezoud pwoblèm nan. Kijan Kris pral fè dezyèm tantativ sa, alò ke l te fè l deja, Jwif bò kote l te awoyo, Samariten te awoyo,

te kòmanse adorasyon sa a, lè Juif yo ap adore a Jerusalèm, sistèm ke Bondye te mete a, yo genyen lè prèt, yo genyen le sanctuaire, yo genyen tout istwa a la de nan men yo, adorasyon pur la se nan men yo li ye, alò tout o mwen sistèm d'adorasyon pur la, Se nan men yo li ye. Jwif yo estime ke yo san pur, Samariten yo se san mele, jiska epòk Kris la, Jwif avèk Samariten pa mele. Swadizan di y ap sèvi menm Dye. De espas adorasyon, de pèp ki ta dwe fon sèl, yo divize. Ki apwòch ke Jezi ap fè pou dezyèm fwa pou l rezoud pwoblèm nan? Premyè fwa Jezi te abòde pwoblèm nan, li t ap monte Jerusalèm.

Tankou w ta va di jounen jodi, Legliz Advantis di Setyèm Jou gon kwazad e gen de pwotestan di Premye Jou ki konnen ke manm degliz yo ka kite legliz yo pou al nan sèvis Legliz Advantis la, y ap fon sèvis a pou bloke moun pa yo a pou pa al la. Sa son sistèm ke w wè de tanzantan. Menm si pa t gen pwogram, y ap mete yon bagay sou pye. Efektivman, Samariten te bloke ni Jezi ni Juif yo, di, Pwen n fè pa, nou pap pase. Dezyèm apwòch, Jezi kounye a pa ap monte Jerusalèm, men Jezi

Jezi ap dirije li vè Kapènawòm. Li pran lòt direksyon ki pa vrèman soulve konfli a. Lòt apwòch ki enteresan ke Jezi fè, li Ekarte disip yo ki twò zele. M renmen strateji Jezi an. Li ekate disip yo ki twò cho nan bann nan. Paske premyè fwa l te eseye rezoud pwoblèm nan, disip yo te mande pou boule moun. Nèg sa yo a twò cho. N a pral vin wè ki jan m rezoud pwoblèm nan. Men m pa ka genyen nou bò kote m la a. Paske nou twò cho. Ki sa tèks la di nou? Disip yo te al achte manje pou yo manje. Jezi di mesye yo, Ban m van, ekate nou, al chèche manje, paske m gen yon pwoblèm pou m rezoud la, fòk m rezoud li. Li nan ajenda m pou m rezoud li. Ministè m prèske fini. Nou twò cho. Premye fwa m te eseye avèk nou, m pa t bon. Fwa sa fòk m rezoud li. Al chèche manje. E tèks lan di nou ke Jezi dan Jan chapitre 4 vèsè 6, tèks lan di nou ke Jezi te rive bò pwi de Jakòb la Vers la sixième heure du jour, sa vle di midi. Sept heures première heure, huit heures deuxième heure, neuf heures troisième heure, jiska rive a midi ki pral bò sixième heure. Sa se moman kote solèy la wouj. Samariten ki te nan chan k ap travay Oblije yo menm tou rantre lakay yo pou yo pran brek al chèche manje. Jezi ekate disip yo, l voye yo chèche manje. Li pran yon lè kote Samariten yo menm tou pa sou wout li, y al chèche manje. Li ekate toude de kan ki twò cho yo, voye chèche manje. E li genyen lechan lib. avèk la fam samaritèn. Pa bliye chwa fam samaritèn nan son chwa ke Jezi fè an priyè. Yon pwoblèm ke l pa ka rezoud avèk etidyan an teyoloji yo, yon pwoblèm ke l pa ka rezoud avèk lè zansyen legliz, yon pwoblèm ke Jezi pa ka rezoud avèk lè pastè, li jwenn yon pwostitiye, sa tèm kreyòl la rele yon bouzen,

Moun ki pa tap gen posiblite pou rantre vin chita legliz se li Jezi pran pou rezoud pwoblèm nan paske l pa ka rezoud li avèk moun legliz yo ki twò awoyo. Se Jezi bezwen rezoud li. E gen yon konvèsasyon sere ki kòmanse. Antre Jezi avèk la fam Samaritèn. Gade, pa genyen Samariten zele ki pou ba l pwoblèm, pa genyen Jwif zele ki pou ba l pwoblèm. Jezi avèk fam Samaritèn nan genyen menm pwoblèm. Yo tou lè de vle ke konfli Jwif ak Samariten an rezoud. Jezi ak fam Samaritèn nan te gen menm pwoblèm sou kesyon dyèl Jwif ak Samariten, Jwif Pa dakò avèk vizyon Jezi sou dosye an, Samariten pa dakò ak Kris. Fanm samaritèn nan gen pwoblèm avèk Juif e li gen pwoblèm avèk pwòp Samariten parèy li paske l s on pwostitiye. Li s on fanm kafe, li s on rouvè fèmen. Rantre soti. Nou pa bezwen mete plis pawòl nan bouch mwen mezanmi. Jezi avèk fanm kafe a tètatèt nan dyalòg. Banm yon ti gout dlo. Yon jèn jan k ap kòmanse yon konvèsasyon e fi lan di, Poukisa ou menm ki jwif w ap mande m dlo? Paske pa gen rapò ant jwif ak samariten. E Jezi envite fi lan vin sou teren pa l. Kòmanse dyalòg la. E fi lan di yon bagay m renmen. Dans Jean 12, li di Jezi, Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Malgre fi la Samariten, Jwif yo pa vle rekonèt Samariten yo kòm Jwif parèy yo, Men dam nan idantifye tèt li a jwif paske li di, Èske w pi gran ke papa nou Jakòb? Sa vle di, ni jwif pur, ni samariten yo se, yo son sèl. E fam nan dakò sa, Notre père Jacob. Apwòch ke fam samaritèn nan fè dan Jan chapitre 4 vèsè 12, li idantifye l kòm yon Jwif. Sa mennen nou nan dènye chwa estratejik ke Jezi fè pou rezoud pwoblèm nan. An nou fè yon ti rapèl de chwa estratejik ke Jezi fè nan rezolisyon pwoblèm sa. Pa bliye ke Jezi ap rezoud yon kriz. 1, Li ekarte ni Jwif ni Samariten ki twò zele. Lè w ap rezoud yon kontansye, lè w ap rezoud yon kriz, ekarte moun ki twò zele nan komisyon de solisyon de kriz la. Se sa Jezi fè lè li ekate yo de konvèsasyon sa a Li retire moun ki twò zele yo nan kriz la. Desizyon nimewo 1, Ekarte moun ki twò zele nan komisyon de solisyon de kriz ou jan Jezi fè l la a. Desizyon nimewo 2, Chwazi moun ki konnen dosye an dan lè de pati pou rezoud kriz la. Jezi le Mesi li byen konnen pwoblèm nan. Li reprezante la divinite dan le plan di sali paske li konnen dosye an trè byen. E lè nou gade dyalòg ki pral dewoule ant Jezi avèk fanm samaritèn nan, Chwa fanm Samaritèn nan se yon chwa jidisye paske fanm nan konnen pwoblèm nan tou. Dayè se li k pral vini avèk kriz adorasyon an toutalè. Desizyon stratejik nimewo 3, Chwazi moun ki non sèlman konnen pwoblèm nan men ki genyen a kè Pou rezoud li, fanm samaritèn nan, li gen akè pou pwoblèm nan rezoud. Lè li di, lè Mesi an vini, li va esplike nou tout bagay sa yo a. L pral di Jezi sa toutalè. Sa vle di, li menm, Se yon Samariten ki swete ke Mesi an vin rezoud dilèm Jwif ak Samariten. Chwa estratejik nimewo 4, Jezi chwazi pui Jakòb la, yon teren komen antre Jwif e Samariten. Dayè w pral wè kijan pui an Li enpòtan nan kòmansman konvèsasyon an, yon kote ni Juif avèk Samariten yo antann yo. Lè w ap negosye sijè difisil, chwa andwa kote w ap fè negosyasyon an li enpòtan, men egalman chwa sijè k ap kòmanse negosyasyon an li dwe De pwen komen kote 2 pati yo antann yo. Nou ap fè yon apwòch stratejik de solisyon de kriz. Sa vle di, ou genyen 2 pati ki anfas, ki divize sou yon pwen, w ap solisyone pwoblèm nan pa kouri rantre nan pwen ki divize yo. Nou wè se pa menm Jezi ki soulve pwoblèm adorasyon an. Se fanm nan pwal vini a pwoblèm adorasyon an. Jezi chwazi pwi Jakòb la, yon teren kote ni jwif ni Israyèl yo antann yo, li kòmanse negosyasyon an sou yon sijè kote yo dakò. Kòmanse negosyasyon pa w sou yon sijè kote De pati ki anfas yo dakò paske sa a pral kalme tansyon. Sa ap mennen nou sou yon teren ke nou dakò lè n ap rezoud kriz. Se yon fason pou nou di ke jan chapitre 4 pa sèlman rankont Jezi avèk yon fanm Samaritèn, men se kote Jezi ap rezoud yon pwoblèm ki genyen anviwon milan degzistans. Si ou bezwen rezoud pwoblèm, genyen apwòch estratejik la pou mwen menm avèk ou nou aprann de Jan chapitre 4. Nou pa sèlman ap preche, nou pa sèlman ap fè yon etid biblik, men n ap fè yon apwòch politik, sosyal, psikolojik de yon pwoblèm ke Kris ap rezoud e ke ni mwen menm, ni wou menm, nou tout dwe aprann de li. Jistavan mwen rantre nan pwoblèm adorasyon an, al gade estrateji yo. ke nou sot pale de yo, de estrateji ke w ka aplike nan vi pèsonèl ou, nan fanmi w, nan rezoud pwoblèm nan kominote kote w ye, ou kapab rezoud pwoblèm nan legliz kote w ye, de estrateji ki kapab itilize nan negosyasyon politik. peyi nan negosyasyon politik entènasyonal, dayè se de strateji ke nou ap aprann nan men Jezi de Nazarèt ki la anba zye nou anndan Bib la e kite m di nou sa, se kòmansman strateji yo. M ap genyen pou m klotire seri sa avèk lòt strateji de solisyon de kriz toujou anndan Jean 4. Pa bliye non pa m se Djouthon Alexandre Libris, m se prezantatè e etid syantifik, kriminèl avèk legal anndan bib la. M retire chapo m byen ba, m salye w rete avèk gras Bondye. M ap tounen toutalè.